Ade mwen menm. Kiyes ki Sara? Jenna Jean Pierre mwen vle marye avèl. Coucou mes cheries mwen espere ke nou anfòm mwen tounen back ankò avèk yon nouvo ti video pou nou video sa nou pral gade la sa se BET ki vle fè ex madanm ni yon sipriz alò ex mennaj li yon sipriz yon moun ke li gen li te pase 7 an ap viv nan kay ansanm avèk li yo gen yon timoun men yo pat rive antann yo paske BET te konn joure Sarah anpil li te konn dil de vye pwopo e sitou lèl sot bwè li te konn di Sarah nenpòtre kwa. e li te konn di Sara, nou konnen lè gason, lè sitou majorite gason, la plupart alò, gason ayisyen, lè ke yo nan ka ansanm avèk yo, petèt ke yo pa bay sa enpòtans dèfwa osi, yo panse yo mete nan tèt yo paske ou an ansanm avèk yo, pa gen lòt moun petèt ke ki te kapab fè yon vi ansanm avèk ou ankò, yo jis mete sa nan tèt yo. Sa a se BET, m panse nou tout kapab konn BET, videyo sa a son on vrèman videyo ki vrèman spesyal pou mwen, anplis tou l gen on pakèt leson ladann on moun kapab tire. E dèfwa gen anpil fanm ki pretan ke, ki met nan tèt yo pou yo santi on nèg renmen yo se on bag pou l mete nan men yo wadèvè jan sitiyasyon, sikonstans jan ke yo ap viv oubyen petèt ke yo pa teni kont de sa gason an te konn ap di yo, de respè gason an gen pou yo. yo jis ap atann yon bag nan men w gason. Men, aprann ke se pa tout fanm ki ka pran yon bag nan men w gason a nenpòt ki desizyon, nenpòt sa ke w te konn di l oubyen petèt ke petèt li te ka bliye tout sa w te konn di l nan relasyon sa. Finalman, BET te finalman yo te separe ebyen l chwazi bay fi sa yon sipriz nan lekòl li pandan devan tout elèv klas e devan tout etidyan yo nou kapab remake nou pral viv videyo a la fi a chwazi pa pran bag la nan men BET. tèlman li te konn maltretel li te konn ap dil vyè dè vye pwopo ebyen sa son leson pou tout jèn gason ou jèn fi te ka aprann nan videyo sa mpase ki vrèman itil dèfwa pa tann pa pal pran ekskiz de respè yon nèg pa gen pou jis paske lap ofri yon bag oubyen lap fè w sipriz devan fanmi, devan zanmi, jis pou fè w santi ke ou alèz epoutan o pwofon ou pa santi w alèz vre. Pa al pran bag nan men yon moun apre konprenan ke sa va chanje e l ap toujou gen menm etansyon a di w de vye pwopo, trete w mal. Bag pa chanje relasyon, si tout fwa ou wè w t ansanm avèk on moun ou wè moun sa pat ba w valè, l pat ba w respè, pa atann ke se lè l ofri w on bag oubyen petèt ke l ofri w maryaj, jan nou te kapab di l la, li pral chanje, li pral ba w on lòt konpòteman. Tip de moun ke w te jwenn oparavan nan relasyon k tap joure w, k tap di w betiz, lè l sou, lè l pa sou a, se tip de moun sa ke l pral toujou ye. Pa pretan ke se yon bag ki pral fè w ere nan w relasyon, ni pa pretan ke se yon on ti moun ki pral fè w ere, ki pral fè w mari w oubyen petèt mennaj ke w ansanm avèk li a ki pral ba w on respè nan relasyon ke w genyen an. Jamè! Sa a m panse ke se yon bèl ti videyo ki gen an pakèt leson moral ladan l. M espere ke nou ava apresye video sa epi n ava aplike ti mesye kontwole nou toujou bay moun ke nou ansanm avèk li a respè, valè, enpòtans, trete l byen ala minit ke ou trete l byen fi sa santi l gon lòt valè li santi ke tout sa ke w ta ofri l se yon pakèt dyaman l ye pou li ala minit ke ou pa ba l respè vwala babay.